Byenvini sou chanèl Wilner Cerilus lan, se toujou avèk yon imans plèzi pou nou kontinye pataje nouvèl videyo avèk ou sou chanèl lan. Nan ti videyo jodi an nou pral montre w kòman pou anpeche kèlkeswa moun nan pou l delete yon mesaj ke l te deja voye pou ou. Souvant fwa gen moun ki voye mesaj pou ou aprè kèk segond moun nan siprime mesaj la men ou menm ou ta renmen konnen mesaj la ebyen ou pa pa wè mesaj la paske moun nan siprimel ebyen jodi an nou vin avèk solisyon an pou ou nan ti video sa ebyen si w deja renmen ide video a se bay video an yon like e abòne a chanèl la si toutfwa w potko fè sa e aktive ti klòch notifikasyon an yon fason pou w pa rate okenn video sou chanèl lan paske sou chanèl sa nou toujou fè anpil efò pou nou poste video ke nou panse kap entèrese w pouki w kapab anpeche kèlkeswa moun nan pou l delete yon mesaj ke l deja voye pou ou. Ebyen nou prale monte sou whatsapp pou ke nou kap montre w koman pou fè sa ok nou monte sou whatsapp la dako e answit nou prale anlè nan paramèt kote nou wè 3 ti pwen nou klike sou li la e answit nou prale nan setting. E nou prale kote k di privasite e sekirite, nou klike sou li la. N ap desann anba la kote k di anti delete mesaj. Anti delete mesaj. Pa m nan la li deja aktive. Si sou telefòn pa w la li te konsa l pa t aktive, w ap aktive l la konsa. Ki di anti delete mesaj. Yn fwa ke ou fin aktive l la, ebyen kelkeswa moun nan lè l voye yon mesaj pou ou, menm si moun nan siprime mesaj la, li siprime senpleman pou li, men li pa siprime pou ou menm ke l voye mesaj lan. Nou prale montre w ebyen kòman nou pral voye yon mesaj. Nou pral monte sou yon lòt whatsapp. Ok nou monte sou whatsapp sa. Nap voye yon mesaj. Pa egzanp nap di bonswa. Bonswa nou voye l. Mesaj la ale. Ebyen nou prale delete mesaj la. Wap wè mesaj la pa delete vre. Delete pou tous. Li delete senpleman. Ebyen sou bwat telefòn nan ke mwen voye mesaj la. Men bay moun ki voye mesaj la li pa delete vreman. Ok nou prale monte sou lòt whatsapp la. Paske mwen gen 2 whatsapp sou telefòn mwen. Ok. Men mesaj la. Wè. Bonswa. Men li fèm konnen la ke moun nan delete mesaj la sou bwat li a. Men sou bwat pam nan li pa delete vre. Bonswa. Eske nou wè. Bonswa men si ou ale ou dezaktive fonksyon sa la ok nou prale sou li si ou dezaktive l ou dezaktive l la wap wè sa kap pase nou prale voye yon mesaj ankò wap wè mesaj la li menm li pa siprime paske fonksyon an li menm li dezaktive ok si m ta di hello hello. Epi mwen siprime mesaj lan. La si m ale sou lòt WhatsApp lan. Ok m ale sou lòt WhatsApp la la. Mwen ale ouvri la mwen mesaj la li siprime. Pou ki sa pase fonksyon an li dezaktive. Men yon fwa ki ou fin dezaktive fòk ou aktive fonksyon an la. Pari nan sitting apre sa w ale nan privasite e sekirite. E apre sa ou desan nan ba kote ki di anti-delete mesaj ou. Ou koche l la, ebyen ou aktive l, kèlkeswa moun nan, lè l voye mesaj pou ou li siprime l, ebyen li siprime senpleman pou li menm sou bwat li a, men pou ou menm ke l voye l la mesaj la pa janm siprime vre. Paske souvant fwa moun toujou fè nou sa, ebyen jodi a se nou vin avèk solisyon an pou ou, pou ke ou kab anpeche kèlkeswa moun nan pou l pa ka delete yon mesaj ke li deja voye pou ou. Men, ou pa ka fè l sou WhatsApp Messenger a. Paske li pa gen fonksyon sa. Se sèlman sou WhatsApp GB a ke ou kapab fè sa. E malerezman WhatsApp GB a li pa disponib sou Play Store. Li pa disponib sou Play Store. Se sèl sou WhatsApp GB a ke ou kapab aktive fonksyon sa. WhatsApp Messenger a pa gen fonksyon sa. Men si ou menm ou ta renmen gen WhatsApp GB a, ekri nou pa yon kòmantè di nou sa. Pou ke nou kapab fè yon yon lòt video pou nou montre ou kòman ke ou kapab telechaje Whatsapp GB a paske li pa displonib sou play store jan ke nou deja di a ebyen si ou renmen ou ta renmen genyen Whatsapp GB a di nou sa nan yon kòmantè nap vin montre ou kòman pou telechaje Whatsapp GB a e nap vin avè lòt video a pou nou mete link ebyen Whatsapp GB a pou ou nan yon lòt video si ou ta renmen genyen Whatsapp GB a. Yon gran mèsi a ou menm ki rive nan fen video a konnen ke ou se yon moun ki trè espesyal pou chanèl la wap tande nou ankò nan yon lòt video sou menm chanèl sa ki se Wilner Cerilus.